Bonjou e bonswa tout moun koman nou ye Mwen se la bel Alex Jodi an mwen pote an bon sijè pou nou Sijè jodi an se boujwa e pov Tout moun pase diferans antre boujwa e pov se lajan ki diferans yo Se mantalite yo Eske ou konnen yon boujwa ka pov despri e on e yon pov ka rich despri. Ann pale de yon pov. Gen 2 tip de pov, yon pov darjan e yon pov despri. Yon moun ki pov darjan se yon moun ki pa gen kòb, ki wè sa l ta fè li pa ta pap fè l paske l pa gen kòb. Men, gen moun ki pov despri. Lè yon moun pov despri, li vin yon danje pou fanmi l, zanmi l, pitit li sosyete. Souvan, yon moun ki pòv despri, li toujou ap fè wè. Olye li envesti tan l avèk kòb li nan edikasyon l avèk konesans li, li prefere chita chak jou gad film, tande mizik. fè tripotay, pale sou moun, fè moun bagay ki pa byen. Ok? Li toujou gen yon konplèks lakay li. So, boujwa, milat, toujou yon pwoblèm pou li. Paske li gade yo sou aparans. Yo toujou konplekse. Yo toujou gen yon pwoblèm avèk moun sa yo. Tann la man di syèl. Tout bagay la tann moun di di yon mou. Men, menm la bib lan, ok, nan bib lan ke nou gen prèv ke, you know, ki di nou ke se nou k pou fè premye pa a. Bondye pa fè tout, tout travay lan pou nou, lap tann nou fè premye pa a, apre sa lap fè tout rès lan. So, ou pa ka chita maten, midi e swa epi ap tann Bondye di yon mo, ap tann, you know, La man du sèl tonbe ap tann yon moun vin ede, ap tann yon moun lonje bra ba ou. Lè moun sa genyen, se pou li sèl. Li pa janm di moun lè l genyen, li pa janm pataje avèk moun, men lè li pa genyen, li egzije lòt moun pou ba li. Li pa janm sipòte siksè lòt moun, paske se li k sipoze fè l. Si se konsa moun sa kontinye, w ap wè. Pa gen zanmi kap kap vle rete bò kote l, pa gen fanmi kap vle rete bò kote l, li toujou lan dezi dezinyon, li toujou lan lan lan hing hang paske moun sa se pou li sèlman ke li kapab fyè, se pou li sèlman li kapab kontan. Ok li pa janm selebre siksè yon lòt moun, siksè yon lòt moun pa pou li, zafè yon lòt moun pa pou li. Richès pou li se byen materyèl tankou kay, machin e manje. Tout bagay li se pou kounya. Kisa lap manje kounya, kisa lap manje jodi an, li bezwen kòb pou kounya. Tout bagay se tanporè, tout bagay li pa janm gade pi gwo foto an pou l di ke ok, banm envesti sa pou demen si Dye ve pou m kapab gen manje pou toutan. An di ke si m plante pye bannann sa a, l ap banm bannann pou kèlke mwa, l ap banm bannann pou kèlke zan. Si m plante pye mango sa a, chak ane m ap jwenn mango pou m manje. Ok? Panse a envesti pou lon tèm. Pa rekòmanse. Ke se lan relasyon, ke se lekòl, ke se fanmi, ke se zanmi, moun sa toujou pè rekòmanse. Ke se yon bagay ke lap vann. Ann di ke li lan relasyon, pa vre? Oubyen li marye. Ah wi. E pi, you know, an di ke menaj la maltrete l ou byen li gen yon fanmi, fanmi an maltrete l, fanmi an pa konn kòman pou l viv avè l. E pi, moun sa si tèlman pè rekòmanse, moun sa si tèlman pè genyen lòt moun bò kote l, li pè commitment, li pè eseye jwenn yon lòt relasyon, li pè kòmanse yon lòt relasyon. Li rete la des années et des années ap sibi mantalman, fizikman, finansyèman paske moun sa a li pè rekòmanse. Li toujou panse boujwa fè kòb lan djab. Boujwa sa k fè li rich se paske l ale kay satan. Sa k fè li rich se paske li fè bagay ki pa byen. Nou vann drog, se swa li lan vòlè. But, on moun ki pov despri pa janm panse ke moun sa rive kote l rive an se paske li travay. Moun sa rive kote l rive an se paske li pase anpil mizè. Pitit yon moun ki pov despri, ki ka vin genyen lajan demen si Dye ve, ki ka vin gen konesans demen si Dye ve, ki ka vin gen edikasyon demen si Dye ve. Anpil fwa, timoun sa a. toujou santi l enferyè malgre l son boujwa tou, malgre li vin yon boujwa tou, men li toujou ap gade lòt boujwa pou l di kèt, wi m gen kòb, wi m gen edikasyon, wi m kapab fè tèt mwen plezi, men sa k fè boujwa sa pi byen pase m, se paske li fè vi l nan yon sèl mantalite, mantalite negatif lan ki se pov despri. ok li fè vi lap tann yon sèl bagay li fè vi lap viv yon sèl bagay so menm si li vin gen kòb de men si Dieu veut menm si li vin gen edikasyon de men si Dieu veut menm si li kapab fè tout bagay de men si Dieu veut gen de seri de bagay ke ou leve avèl gen de seri de bagay ke ou fè viw ap tande Ou fè vi w ap viv la vrèman difisil pou w retire l nan san w, pou w retire l nan mind ou, pou w retire l nan mantalite w. So li vrèman enpòtan pou nou kòmanse detekte bagay sa yo kounya pou demen si Dye ve pou n pa regrèt, pou demen si Dye ve pou nou kapab viv jan nou sipoze viv. Yon evenman ki pase lakay nou ki se yon egzanp pou montre nou timoun lekòl lise yo ale lekòl prive yo pou yo kraze brize paske yo pa gen bon pwofesè, yo pa gen pwofesè. Se pa fòt timoun yo ki lan lekòl prive yo ki fè ke yo menm yo pa gen pwofesè pou yo kapab. aprann. Se pa timoun ki lan lekòl prive yo ki fè ke yo pa gon bon edikasyon. Se pa timoun lan lekòl prive yo ki fè ke, you know, yo pa kapab aprann byen. So, yo prefere kraze yon moun ki pa gen anyen avwa avè yo jis paske se sa yo panse ki bon. si moun sa a te rich despri oubyen li se te yon boujwa, li pa t ap janm fè yon bagay konsa. Mwen te di w ke genyen de tip de pòv, genyen pòv ki pa gen kòb, e genyen pòv despri, sa vle di ke moun sa a espri li, mantal li pa la ditou. Se menm jan pou boujwa a, gen boujwa darjan e gen Boujwa despri. Yon boujwa ki boujwa darjan. Sa vle di ke boujwa sa a, li plen kòb. Se swa paran l te kite kòb pou li oubyen li travay, sye fwon l vin ba li anpil kòb. men ki pa gen mantal. Se menm jan boujwa despri. Boujwa despri an, li pi bon pou yon boujwa despri ke pou yon boujwa darjan. Sa k fè m di w sa? Paske boujwa despri an, se pa byen materyèl li wè. li wè konesans li, li wè edikasyon l, li pase tan ap anrichi memwa l, li pase tan ap anrichi brain li, li pase tan ap aprann. So menm si joun demen si Dye vle l ta pèdi ni kay, ni machin, tout manje, tout kòb li, on boujwa ki genyen, ki bou, on moun ki boujwa despri, li kapab kreye tout sa l te pèdi yo, ke se te kay, ke se te machin, Li kapab moun sa te mèt ton pèdi tout bagay demen si Dye ve, m garanti ou rekreye, rebalanse, rekòmanse vi l ankò pou l genyen 2 fwa plis sa l genyen yo. Paske se pa kòb, se pa travay sèlman ki te ba l kòb, men se mantalite l, se espri l, se sa li konesans ke l genyen, edikasyon l genyen ki fè ki ba li. tout sa ke li te genyen yo. Mwen de nan, li kapab fè yo nan mwen de 5 an, li kapab fè yo nan 10 an. Sa pa yon problem, se sa k fè, se sa k fè mwen vini avèk sijè sa pou nou. Pase ke, anpil moun mete on, on, on, on, on so si yo boujwa e pov, ke se kòb ki separe moun sa yo. Men se pa sa ditou. Ou kapab, jan m te di talè, ou kapab pov, ou kapab yon moun ki pov, but ou rich mantalman. Sa ve di ke ou son boujwa, ou jis pa gen kob. Ok? Yon boujwa despri wè enterè lot moun. Li pa selman wè enterè pa l, ou byen, ok, si m fè sa l ap ban m tel tel kob. Si m fè sa, l ap bon pou mwen. yon boujwa despri, se yon boujwa ki ki pa sèlman wè enterè pa l, men l wè enterè lòt moun, li wè enterè kominote l, li wè enterè peyi l, li wè enterè pòv yo, li wè enterè moun nan lari yo, li wè enterè enterè timoun ki pa menm soti nan vant li, li wè enterè timoun ki pa pou li, li wè enterè legliz. Li pa sèlman chita online ap tande mizik oubyen ap gade film chak jou. M pa di ke sa yo inon se yon bagay ki pa bon. Men, se pa yon bagay ke w sipoze chita fè chak jou. Non. Kisa w ap aprann? Kisa w ap li? Kijan w ap, kijan w ap, inon, anrichi brain ou? Ok, an di ke ou gen yon pwoblèm gramè. Al achte yon liv gramè. Travay sou li. Olye ou chita chak jou ap gade televizyon. Olye ou chita chak jou ap tande mesaj ki pa menm, ki pa menm vo anyen pou ou. Tu vwa? So, yon boujwa despri, ki se yon moun rich despri, Li envesti plis lan konesans li. Li envesti plis lan edikasyon l. Wap wè ke lap pase, li pase plis tan lap bay moun konpliman ke li pase tan l ap pale moun mal. Ke l pase tan l ap kritike moun. Ke l pase tan l ap gade moun sou aparans. On moun ki rich despri tout bon, wap wè ke waw, si w gen yon bèl rad sou ou, lap di w waw, m renmen rad lan sou ou. Sil wè kijan w pale li di waw m renmen jan w pale. Sil wè ke an di ke ou gen yon bèl machin ou byen ekriti ou ekri bèl waw m renmen ekriti w. But pov lan li pap janm di w sa lap kriti lap jwenn yon bagay kanmenm pou l kritike w. Sil wè rad ou an ki bèl lap di ah tel sal panse li la you know se konsa pov despri an panse. Lè On boujwa despri ap chèche relasyon, ke se te zanmi, fanmi, relasyon entim, relasyon madanm avèk mari, w ap wè ke sa l ap chèche se valè, respè, lanmou, onètete avèk konfyans. Se sa yo on boujwa despri chèche. Li pa chèche ke ok. Ou kapab achte sa pou mwen. Oubyen, ou kapab fè sesi pou mwen. Oubyen, ou kapab fè sela pou mwen. Paske l konnen ke l ap bay tèt li sa l bezwen. Bat li bezwen yon konpanyon ki pap nan manti avè l. Li bezwen yon konpanyon ke l kapab konfye. Li bezwen yon konpanyon ki kapab, si l, si l, you know, mantal li ba jounen jodi an, ki kapab remonte mantal li. Yon evènman ki te pase. de on boujwa despri, se on mesye ki pran kòb pal, li pran kòb pal nan bank account pal, pal nan pòch pal, li achte on kamyon ponpye li bay yon vil. Li fè on don avèk richès li pou l bay. yon vil. Li gen dwa, li gen dwa pa, pa gen anpil kòb. Pati sa ki koute li fè yon zèv. Se pa sèlman pou tèt li lap panse. Gen moun ki te kapab pran yon kamyon ponpye, l achte li epi l mete l lakay li. So lè l bezwen olye l ap rele ponpye Ayiti, li jis itilize kamyon ponpye pa l. Men li fè l pou enterè lòt moun. Se pa sèlman pou tèt li l panse. Ou kapab mande m, La bèl, nan ka sa a, ki sa mwen dwe fè? Ki sa nou dwe fè? Sa nou dwe fè se ke pou nou anrichi mind nou. Sispann chita ap tande bagay negatif chak jou. Sa pa sipoze yon woutin ke ou fè chak jou. Ou sipoze ap chèche yon ba, aprann yon bagay. Ou pa bezwen Al peye yon pakèt kòb lekòl pou aprann yon bagay. M pa di pou nou pa al lekòl. Ok? M pa di pou nou pa al lekòl. Men, an n di ke nou pa genyen mwayen pou nou ale lekòl, monte sou YouTube. Monte online sou Google. Tape de seri de bagay. Fè rechèch. Monte online. An n di ke ou vle aprann kòman pou plante yon pye bwa. Kòman pou w plante yon pye mango. Fè rechèch sou li. Konsa, l ap bon pou ou. E l pap sèlman bon pou ou, l ap bon pou pitit ou, l ap bon pou mari ou, l ap bon pou madanm ou, l ap bon pou fanmi ou, l ap bon pou zanmi ou, l ap bon pou moun ki rete bò lakay ou. Paske an di ke ou pa t gen mango a pou manje, yo pa t gen mango a pou yo manje, men pliske ou plante l, ou kapab jwenn pou yo ba, pou w ba yo. Aprann yon bagay. Aprann kòman pou m ekri, aprann kòman pou li, aprann kòman pou gen mye gramè, aprann kòman pou plante yon pye bannann, aprann kòman pou plante diri, aprann kòman pou plante pitimi. Pase anpil nan nou pa konnen. Tu vwa? Edike tèt nou. Li vrèman bon pou vin yon moun ki spirituel. Pa fè pati de religion but spirituel. Mwen gen pou m fè yon video sou sa pa bliye abone sou channel lan, like, comment epi share video a avèk yon moun. Yon ti konsèy map ba nou toujou fè byen. Toujou fè zèv menm si yon moun pike nou, menm si yon moun fè nou abu, menm si yon moun fè nou yon bagay ke nou pa renmen toujou fè byen, toujou fè zèv paske. Nèg anlè a gen pou l rekonpanse w tou epi pa janm bliye rèv ou. Toujou panse sou rèv ou, toujou travay sou rèv ou paske se rèv ou k pou mennen w kote w dwe ale an. Yon lòt konsèy m ap di nou ke tout moun gen yon etwal diferan. Sa vle di, etwal pa m gen dwa pa etwal pa w. Etwal pa w gen dwa pa etwal pa m. Mwen gen dwa fè vi m ap travay epi m pa janm regle anyen. Ou gen dwa pa t janm te konn travay epi Bondye ouvri pòt pou ou epi boom! Tout bagay mache pou ou. So sispann rayi on moun k ap fè byen. Sispann pale on moun mal. Sispann detwi on moun. Okontrè, ba l lebra pou l leve. Okontrè, ede l pou l fè plis. Konsa l ap konnen ke ou te ede l. Epi lap edew tou. Dakò? Paske tout moun genyen tan pa yo. Tout moun genyen, jodi an gen dwa kou pam, demen si Dye vle se kou paw. Jodi an gen dwa kou paw, demen si Dye vle se kou pam. Tu vwa, sispann rayi moun pou sa yo fè, sispann rayi moun pou travay yo. Paske Boujwa ke nap pale mal yo, moun ke nap pale mal yo, pòv ke nap pale mal yo, nou pa konnen kisa yo sibi. Nou pa konnen tray yo, nou pa konnen kisa yo pase, nou pa konnen imilyasyon ke yo pran pou yo rive kote yo rive an. So lè w wè yo, se pa sèlman panse negatif lan, men panse pozitif lan. Poze tèt ou kesyon, waw! M ta renmen pale avèk Etèl pou m konnen ki sa l fè ki fè l rive konsa. M ta renmen vin menm jan avèk Etèl. Men pa chita la pou di, ah, se kay dyab li ale oubyen se satan, se pwen l al pran. Non! Paske se tèt nou n ap detwi lè nou fè sa. Ou panse ke Granmèt Annè a pran la w li? Non, li p ap janm dakò avè w. Mes amours, se sa selman m te genyen pou nou jodi an. Ok, pa bliye, pa bliye, pa bliye. Subscribe, abone sou chanel nan. Bliye like, share video an avek yon moun pou moun sa a kab. Si l pat konnen de sa map pale, l kapab tande, l kapab wè l. Se la belle Alex. Nap wè nan yon pwochen video. A byento.